Bonjou, bonswa tout moun, depandaman de lè w ap tande emisyon sa a. Se Dosye Lakay pa m ki antre lakay ou. Yon fwa de pli nou salye tout zanmi enpe patou y ayè ki branche, ki t ap tann emisyon pa w la. Men emisyon pa w la, emisyon prefere w la, Dosye Lakay pa m. Jodi a la, nou genyen vrèman yon bèl sijè e pou nou pote pou nou devlope pou ou. Tit sijè a se Paspò depòte avèk mansyon, san mansyon, senple mansyon. Avan nou kòmanse nou mande avèk chak grenn zanmi entènot ki potko abòne avèk chanèl sa a pa neglije fè sa pou nou souple paske a chak fwa ke ou abòne avèk dosye lakay pam sa ba nou fòs avèk kouraj pou nou ke nou kapab pote ojou lejou de trè bon enfòmasyon pou ou anski atre avèk Dokiman sou peyi Dayiti. Nou remèsye tout yon chaken ki deja abòne ansanm avèk chanèl sa a. Jodi a la chanèl la grandi, n ap vanse. Nou di nou mèsi. Ou menm ki potko fè l, alò nou di w tanpri souple abòne ansanm avèk chanèl la pou nou souple. Kòm nou te gentan di l nan kòmansman emisyon an, tit. Emisyon an pou aswè a, tit prensipal la byen antandi se kesyon paspò depòte avèk mansyon, san mansyon, senple mansyon. Alò ou menm ki pa prezan nan demaraj emisyon an nou mande ou rale ti chèz ba ou paske nou pral devlope an lon e an laj kesyon paspò depòte. Lè nou di depòte sètadi se yon konfrè, yon konpatriyòt, yon zanmi, yon fanmi kèlkonk ki t ap viv nan peyi etranje e pou yon rezon oubyen yon lòt li jwenn depòtasyon. Depòtasyon an, se nan gade definisyon nan pwese ki sa l vle di. Alò nou pa pral antre nan definisyon men pakont nou eseye e bay zanmi entènot yo yon fidbak de kesyon depòtasyon. Depòtasyon jan m di nou an se lèske lefètke w ap viv nan yon peyi etranje, imigrasyon nan peyi sa a deside pirman e senpleman pou yo mande w lese peyi an. Yn fwa ke w lese peyi an, gen de kondisyon preyalab lòske w rive nan peyi Dayiti pou reyalize yon paspò. Dans un premye tan gen de esplikasyon pou nou bay an se ki a travè ke. paspò pou depòte. Ou menm zanmi, si tout fwa ta rive depòte, fwa kou konnen, kòman pou fè paspò? Kòman pou fè paspò? Kòman fè pou fè paspò depòte? I sifi ke ou depòte, ou pa ka sèlman leve yon bon maten pou di ou pral fè paspò. Fwa kou tande emisyon dosye lakay pam, ki pote de trè bon enfòmasyon pou ou. Dans un premye tan, kondisyon depòtasyon lan li genyen efè jiridik sou kesyon nouvo paspò ou pral gen nan peyi Dayiti. Gen de zanmi ki depòte pou senpl choz. Alò, nou zòt Ayisyen, nou toujou gen tandans lòske nou wè yon konfrè, yon konpatriyòt vin Ayiti, li depòte, nou toujou panse E sometimes is wrong no, li pa tout afè paske ou fè yon bagay ki wrong pou ke imigrasyon nan yon peyi e deklare ke ou pap ka rete sou teritwa w la. Yo ka mande w a nenpòt kèl moman pou ke ou ba yo peyi ou paske peyi moun pa peyi ou, yo kapab voye w lakay ou a nenpòt kèl moman. Nan, nan, nan, nan, nan, nan ka sa a, nan ka sa a, si tout fwa ou ta, ou ta sibi yon depòtasyon, Se le fèt ke yon senple bagay ki rive, yon senple bagay ki ou fè, epi imigrasyon, gouvènman peyi an, pa dakò avè ou, yo gen dwa depòte ou. Eskiz mwen. Alò, si tout fwa sa ta rive ou, ou depòte pou yon senple mansyon, sa pa pwoblèm. Lè ou rive lakay, ou te desann avèk paspò ou, kenbe nan men ou rive nan èpòt, tou swit ou te rive nan èpòt Mayiga te Pòtoprens, epi yo te eseye remèt ou paspò ou antre lakay ou, ou pa gen oken pwoblèm pou fè paspò ou, se kòm se yon paspò ou pral renouvle oubyen si paspò ou te pèdi ou pral fè kèlkonk. Men si tout lè fwa ke ou depòte, Depòtasyon an, lè w rive nan èpòt peyi Dayiti, whatever èpòt la, swa e Okay, Okap, Jeremi, Jakmèl, elatriye, depandaman de ki kote Boeing nan, de ki kote avyon an depoze w, si tout lè fwa ou te depòte, ou te soti Santo Domingo, Lèzetazini, Lekanada, Lafrans, etc. Ou te depòte. Pou yon dosye ki genyen kèlke bagay ki vreman parèt louch ladan, pa egzanp, si tout fwa ou ta patisipe nan yon krim de san, lè ou te desann Ayiti, depi nan èpòt la ou pa t gen aksè pou te retwouve fanmi ou, tou swit ou te oblije ale dcpj pou lè swit nesesè, ou te genyen, pa egzanp, ou te genyen braslè nan men ou, Lè m di braslè, m ap pale de braslè ki ka idantifye w kèlkeswa kote ou pase, oubyen ou te menote, ou te diman menote lòske ou desann nan avyon an, lè ou menote, y al ansanm avè w nan machin dcpj voye nan èpòt la pou sa, w ale nan dcpj, yo kenbe paspò w, Anplis, sa ka rive depandaman de krim lan, si tout fwa son krim de san, sètadi ou te patisipe nan yon zak malonèt kote ou te arive fè yon sitwayen pèdi vi li, ou te nan yon asosyasyon de malfetè, ou te nan gwoup de gang kèlkonk, la a, paspò ou vin devyen, genyen mansyon k pral monte sou li. Pou premye a nou pale de paspò san mansyon, san mansyon se lefèt ke ou depòte, bon se jis se yon senpl choz gouvènman peyi a, imigrasyon kèlkonk deside di bon sitwayen sa nou deklare ke li pap ka rete sou teritwa a, yo klase dosye ou epi yo voye ou ale, ou rive lakay ou antre ou al jwenn fanmiy ou san pwoblèm ou kapab al refè paspò a nenpòt kèl moman paske paspò ou ou pat vrèman genyen de dosye louch men si tout lè fwa ou te patisipe nan kesyon dwòg, ou te patisipe nan kesyon krim de san. ou te patisipe eskize mwa nan kesyon konplo kont la sirte de leta nan peyi kont ou te ya, gouvènman peyi sa, imigrasyon sitou, te pran desizyon pou yo fè ou ba yo peyi yo, lò rive Ayiti ou te genyen suit nesesè ki te fèt pou ou o nivo de la DCPJ, zanmim ou pap ka leve yon bon maten pou al fè paspò. Paske lò desann nan ayopò, machin dcpj te vin chèche w, yo pran non w, yo kenbe paspò w, swa yo voye w nan prizon, depandaman de konbyen tan ou te gentan pase nan prizon, yo ka jije byen ou poko kapab lib sou teritwa ayisyen an, yo ka toujou voye w nan prizon. Si tout lè fwa yo ta jije ke ou fin pije pèn ou aletranje, yo jis depòte w aprè, sa ka rive yo voye w lakay ou, men w ap gen yon nonb de tan Tande byen sa map diw, gon nonb de tan pou ke ou vin siyen non ou chak 8 jou pou vin dcpj pou vin di ke ou prezan. Paspò ou pa nan men ou, ou gen pou ou vini dcpj chak 8, 10 jou pou vin siyen ke ou prezan sou teritwa ou pa deplase. Nan ka sa, piske ou deplase al lakay ou, ou gen pou retounen la dcpj pou vin siyen pou fè konnen ke ou prezan ou pa mawon, Lè a, imigrasyon gen yon seksyon ki responsab dokiman w lan, paspò sa a ou te kenbe nan men w lan, paske ofisye imigrasyon, ofisye ki te akonpanye w nan avyon an, ki te vin remèt ou avèk Leta ayisyen an, piske ou te patisipe nan yon krim de san oubyen ou te nan dwòg oubyen ou te nan yon bagay ki wrong nan peyi an, yo pap ba w paspò a, se avèk lèzotorite. Imigrasyon peyi Dayiti ap remèt paspò a e imigrasyon peyi Dayiti yo menm yo pap kenbe paspò a, y ap remèt li avèk lèzotorite de la dcpj. Otorite dcpj yo menm, yo pral klase dosye sa a, gen yon seksyon nan imigrasyon ki la pou vin rekipere dokiman sa a. Y ap vin rekipere dokiman tout sitwayen ki gen pwoblèm sa a ke nou sot site la a. asavwa yon sitwayen ki te patisipe nan krim de san, yon sitwayen ki te patisipe nan gwo vòl, yon sitwayen ki te patisipe nan dwòg, li depote. Alò, imigrasyon voye pran non tout moun sa yo, y al antre yo nan sistèm pa yo a. Kounye a, piske non ou vin antre nan sistèm sa, kounye ou vin gen mansyon otomatikman ki monte sou paspò la. Gen de sitwayen ki depote ki kapab refè paspò yo sou 2 zan. Gen sitwayen ki depòte ki ka fè paspò yo sou 3 zan, gen sitwayen se sou 4 ran depandaman de efè ke yo santi ou kapab vin kreye avèk sosyete ke ou vin retwouve ou ladann ke ou pa ta viv ladann nan. Nan se ki konsèn kesyon paspò avèk mansyon, nan pale mètnan pou paspò avèk mansyon, pa bliye ou sou dosye lakay pa m, emisyon an vrèman bèl, son emisyon ki la pou eklere antèn nou. Piske Ou te vini, piske ou te vini, piske ou te vini. Ayiti, ou pa t lib, dcpj te kenbe dosye w, apre 1 an oubyen 2 zan ke yo te entèdi pou fè paspò, ou vin bezwen fè paspò, ou pa ka leve yon bon maten pou al fè paspò w. Kisa w gen pou fè? Fodrèltil ke ou ale la dcpj pou w mande pou yo ba w yon sètifika. Puiske lè 2 zan oubyen lè 3 zan oubyen lè 4 an ke yo te entèdiw paske yap tou diw konbyen tan wap pase nan peyi a san ke ou pa gen paspò, ou kapab gen lòt dokiman pa egzanp ou kapab gen kat idantifikasyon nasyonal paske ou son moun fòk ou idantifye. Ok, genyen yon seksyon ki depi nan èpòt la kapab tou pran tout lè dènyè enfòmasyon ki dòman mandew pou fè kat idantifikasyon nasyonal ou men paspò a ki son dokiman de vwayaj ou pap gen aksè avèl dcpj kenbel. Lè, lòske w fin purje lè 2 ou 3 zan ke imigrasyon te mande avèk leta pou ou pa fè paspò, ou vin akonpli l, ou bezwen fè paspò, kounye a w ap ekri la dcpj, y ap ba w yon sètifika. Sètifika sa ke la dcpj ap ba ou, w ap kenbe sètifika ou, epi ou pral ekri ministè. dlenteryè yon lèt pou mande ministè dlenteryè pou ke yo kapab baw yo otorizasyon pou fè paspò paske lè 2 zan ou byen lè 3 zan ou byen lè 4 zan ke imigrasyon ou byen la DCPJ te mande w pou pa fè paspò a li echi wap ekri yon lèt apre ke lè zotorite lè zotorite di ministè dlenteryè e de la kolektivite teritoryal fin etidye dosye w Ou remèt yo yon kopi sètifika ke la dcpj libere w ke ou kapab fè paspò, sètalò, ou vin genyen nan men w sètifika ke la dcpj ba ou, ou vin genyen nan men w otorizasyon ke Ministè de la Jis, de l'Intérieur et de la Collectivité Territoriale ba ou ki se ministè de titèl imigrasyon nan peyi Dayiti. Lè nou di ministè de titèl, sètadi se ministè de l'Intérieur ki kwafe imigrasyon. Ok, paske wap gade imigrasyon, rapèl ke imigrasyon gen direktè, ministè de l'interyè se la minis lan ye, sa fè ke imigrasyon se yon branch ou yon biyè, yon anbranchman nan ministè de l'interyè e de kolektivite teritoryal. Si wap gade paspò wap wèl make ministè de l'interyè, etc. Se ke se konsa sa fèt ou menm ki tout lè fwa ke ou te depote avèk mansyon, Se konsa pou fè sa. Alò, e genyen kèk lòt enfòmasyon pou nou bay avèk zanmi yo, pou nou esplike yo, kesyon mansyon. Pa bliye sa ka rive lòske ou fin genyen tout lè dokiman ki senpoz, a savwa ou fin genyen lè zotorizasyon, a savwa otorizasyon ke la DCPJ ba ou, otorizasyon ke Ministè de Enteryè ba ou, epi ou genyen lè kat idantifikasyon nasyonal, matrikil fiskal, etc. Ou fin gen tout dokiman ou, duman, konplè nan moun, gen tenb paspò, etc. Ou prezante nan imigrasyon pa pou al fè paspò ou, ou fin fè anpwent, de nou jou nou konn koman sa ye, paspò fin fèt, etc. Sonje byen, se dosye lakay pa m, ki pote emisyon sa pou, se pa emisyon wap tande oken lòt kote, emisyon spesyal. Lòske imigrasyon remèt ou paspò a, depandaman de krim ke ou te komèt nan peyi etranje, sa ka rive krim sa swiv ou menm nan paspò ou. Se sa fè nou pale de paspò avèk mansyon. Sa ka rive ou ouvri paspò an, lòske ou ouvri paspò an, ou gade anndan paspò a, silvouplè, ou wè paspò sa limite ou yon nonb oubyen yon ansanble de peyi ke ou pap ka vwayaje avè yo. Gen zanmi ki deja Viv fè sa a kote w gen paspò a nan men w li di w ke paspò a valid pou tèl peyi sof sitou Lèzetazini Damerik. Nan ka sa a Lèzetazini Damerik souvan nou jwenn ka sa yo ki poze kote moun nan depòte, moun nan depòte malgre l fin pije pèn ni aletranje li ale a Ayiti li fin pije pèn ni a Ayiti, Li ekri ministè de la jistis et de l'interyè, li fin ekri la dcpj, li fè paspò a sèt, pa kont a lenteryè di paspò li gen yon mansyon ladann kote yo di w ke paspò sa valid pou tout lè peyi sof Lèzetazini damerik. Alò, ou menm si tout lè fwa ou wè sa ekri nan paspò a, ou pa bezwen ap goumen pou di w pral chache de mwayen retire l, ou pap ka retire l, paske se depi nan sistèm lan li ye, kote yo di sitwayen sa a li kapab vwayaje nan tout peyi lòske li fin pije pèn li men l pap ka vwayaje Lèzetazini Damerik. Depandaman de krim ou te fè, sa ka rive Lèzetazini mete w deyò pou dizan, ka rive maksimòm. E pa egzanp, gen moun ki deyò pou senkan e plis. Alò, nan ka pa w la zanmi entènot, si tout lè fwa gade ou wè nan paspò a, Ou wè l gen mansyon ki di ke paspò sa a li valid pou tout peyi sof Lèzetazini oubyen yon lòt peyi. Ou pa bezwen pran chans pou al fè aplikasyon, swa ou pral tounen al mande viza oubyen ou gen yon moun kèlkonk, yon madanm ki vin marye avè w, pitit ki fil pou ou, ou pap ka vwayaje otan ke yo menm nonb de tan yo te mete w deyò nan peyi a pa rive. Si maksimòm lan se dizan, Leta ayisyen petèt te ba ou 2 ou 3 zan pou pa fè paspò, ou fin boukle, ou fin boukle dè 3 zan, sèt, pa kont, ou pap ka al Lèzetazini, ou pap ka ale Le Kanada, ou pap ka al youn nan peyi yo paske anndan paspò a gen yon mansyon ki di ke Paspò sa valid pou tout peyi du mond, sof ke ou pap ka al nan tèl ou tèl peyi avèk paspò sa. Alò gen de zanmi, lè nou pale de senple mansyon, gen zanmi ki depòte pou yon, pou yon, pou yon senp èrè ke l fè, yon lasen kèlkonk, nou pa pral defini yon lasen, men si tout fwa nou ouvri yon diksyonè n a wè sa yon lasen vle di, nou konnen pafwa ou se imen, gen de moun ki rive tante pou mwen de lè choz. Moun nan gen dwa wè yon ti limyè atè, yon ti limyè machin, yon bagay kèlkonk, yon senpl bagay epi l pran l te gen kamera, yo rapòte sa, l al tribinal. Bon, jij la gen dwa di bon, sitwayen sa se yon sitwayen ki gen dwèt siperyè, yo pap sèvi avè l nan peyi a, yo kapab depòte w. Yon moun kapab depòte pou yon aksidan, ou kapab depòte pou nenpòt kèl bagay. Pa bliye se pa sèlman pou krim de san, pou dwòg, pou lòt bagay ou ka. pa pap depòte. Gen de moun kap travay nan yon seri antrepriz, gen moun kap travay sitou nan kesyon pran swen moun nan lopital, sitou yon bann ayisyen nou toujou renmen fè gwo kòlè, lèske nou fè kòlè sa yo souvan nou konn nan kontravansyon avèk timoun, avèk moun ki aje, Epi sa konn al lajistis, gen nan nou ki jwenn depòtasyon nou. Alò, mwen mande avèk chak grenn entènot, chak grenn zanmi k ap tande emisyon sa a, pa eseye fè kòlè lòske w pa lakay ou, nou konnen sitiyasyon prekè ki gen nan peyi Dayiti, ou menm ki deyò, Mache sou 13 ou pa pile 14 ou pa fè bagay dwòl rete rete an silans nan peyi moun yo defann kòb ou defann fanmi ou defann fwaye ou viv byen paske si lakay te bon m si e sèten ke tout moun ta prete lakay se do se lakay pam ki antre lakay ou nou kontan pou nou pote emisyon an pou ou jodi a nou di w nan pale w de paspò depòte nou ba ou dè enfòmasyon nou di w gen de paspò depòte san mansyon san mansyon sètadi ou depòte sèt ou rive nan èpòt la ou antre lakay ou san oken pwoblèm. Genyen e mansyon, mansyon petèt ou gen dwa sèlman tande ou pa ka vwayaje nan tèl peyi. Gen de mansyon tou, avèk mansyon nou di ke gen de peyi yo tou presize sa a lenteryè di paspò ou yo di ou pa ka vwayaje nan tèl ou tèl peyi. Se dosye lakay pa m ki antre lakay ou pou pote enfòmasyon, fòmasyon pou ou. Alò nou mande avèk zanmi entènot yo, yo ava gade sa vle di laksen. yon zanmi ki depòte pou yon senple lasen, ki sa lasen an ye? Nou pa pral fè yon kou de dwa sivil pou tout moun, men nou konnen oditwa dosye lakay pa m, se son de pèsòn avize, lòske nou voye al fè yon rechèch, y ap fè l, e pi o kou de di mwa ou byen de lane, y ap ekri nou an prive pou yo di nou yo te jwenn definisyon lasen. Alò, Kòm rapèl, nap raple avèk tout zanmi entènot, Ayiti gen 3 kalte paspò ladan l. Msi ke ou konnen premye paspò a, ou konn dezyèm lan, ou konn twazyèm lan. Si tout fwa nap fon rapèl, fòk nou klè e presi. Premye paspò a, son paspò regilye, se li menm mas pèp la gen nan men l. Nou gen paspò ofisyèl pou lè ofisyèl, nou gen lè paspò diplomatik pou lè diplomat. Alò, e se tip de paspò sa yo nou gen, nou gen 3 paspò nan peyi Dayiti. Nou genyen paspò regilye, nou genyen paspò ofisyèl, nou genyen e paspò diplomat. Alò e zanmi entènot, nou nou kontan, nou kontan e pi pou fini nou te pale avèk kesyon de paspò e nou pale nou te pale de kesyon paspò valid. Kilè yon paspò valid, kilè yon paspò envalid. Sa ka rive ke paspò ki nan men w lan li nan men w 7 men paspò a envalid. Si w ta bezwen konn sa k kapab rann paspò a envalid, tande nou, tande dosye lakay pa m. Se sa, se emisyon sa nou vin fè, se antèn nou, nou vin pale avè w de kesyon paspò depòte e jodi a n ap pale w de paspò envalid. Kòman paspò kapab envalid? Souvan genyen de zanmi ki konn pran inisyativ bay yon zanmi kèlkonk mete yon viza sitou viza dominiken pou yo o zanmi an konn trike ou byen de choz mal konsu ou de kontre fason yo mete viza pou ou gen de peyi ou prezante ansanm avèk paspò sa otomatikman paspò vin devyen valide paske l gen yon bagay ki fo ladan l sa se premye bagay ki kapab rann paspò envalide paske li gen yon fo ladan l paske paspò a son dokiman de vwayaj fodètil ke Sa k a lenteryè de paspò yo, yo kapab de bagay ki dwat ou menm, si tout lè fwa ou te bay yon zanmi mete yon paspò pou ou, yon viza dij, eskiz mwa lekspresyon, epi li te mete yon kontrefason, paspò sa vin devi yon paspò k envalid, ou oblije refè paspò a. Genyen de konsil ou prezante paspò sa otomatikman, sa kapab kreye w de pwoblèm jiridik, paske yo vin jwenn ou se yon moun ki nan kesyon fwod. Dotre fason ke paspò kapab envalid, se si tout lè fwa ke ou gen paspò a, Ok paspo a pèdi, wap chèche paspo a paka jwenn li, valiz ou pèdi kèlkonk oubyen ou mete paspo a yon kote ou paka raple w ki kote paspo a ye, ou konnen ou chèche ou chèche aprè yon mwa 2 mwa ou paka jwenn li epi ou ale lapolis sitou ou fè deklarasyon a lapolis, lapolis voye w fè lè swit nesesè apre ke yo fin anrejistre tout lè dènyè enfòmasyon yo voye w kay notè ou fè swit yo, Tou swit apre ou vin jwenn paspò a, ò te gentan fè deklarasyon bay lapolis, lapolis te gentan achte e voye dosye w la pa devan lè zotorite imigrasyon pou fè konnen ke paspò sa a pèdi otomatikman gen yon reyaksyon ke lè zajan de limigrasyon e de limigrasyon fè sou sistèm lan yo dezaktive otomatikman nimewo dosye w la, nimewo paspò la. Paspò sa pwiske l dezaktive li vin devni yon paspò envalid sa ka rive ou jwenn paspò a ou rive wap vwayaje avèl yo di w paspò sa pa valid lè wap pral poze tèt ou kesyon kòman fè paspò m bon m gen paspò m nan menm swa lè nou nouvo paspò a kominote karibeyen an oubyen repiblik dayiti paspò nou te gen deja paspò nan men w tandiske paspò a envalid se ou menm ki koz paspò a envalid. pa le fèt ke ou te gentan fè yon deklarasyon ke paspò pèdi, tou swit ou vin jwenn li, ou pral remete lè zotorite konpetant o kouran pou di ke mwen rejwenn paspò a, si t gen posiblite pou yo ta reyaktive l pou yo aktive l, si l pa ka reyaktive, purman e senpleman y ap mande w pou refè paspò a paske paspò a deja envalid. Dotre posiblite ki genyen pou paspò envalid. Se emisyon paw la dosye lakay pam ki antre lakay ou nap mande w pataje abòne lòt posiblite ki genyen pou paspò kapab envalid se èrè ki sòti depi nan sistèm nan poukisa m di èrè di sistèm sa depi di fèt ke paspò a gen yon nonm de lèt e de chif ki pou ladann li genyen omwen 2. lèt, pa egzanp li gen dwa gen A epi B, li genyen 7 chif, 0, 4, 5, 3, 2, 1, 0, etc. Sa ka rive, paspò a, lòske se lòm, konnen tout sa lòm fè, l kapab gen erè, se sèl Letènèl sèl ki pa fè erè, men depi e lòm, tout sa lòm mete men ladan li, nou aple pou nou fè erè, paske yo di, l'erreur est humaine. La a, pwiske paspò a gen dwa petèt gen 6 chif, Epi li gen 2 lèt, 7, men se 7 chif li te sipoze genyen, li genyen 6 chif, otomatikman se yon paspò ki nan men w, men paspò a envalid. Sa ka rive ou vin ap vwayaje, w ap regle yon bagay serye, apre ke yo fin teste paspò yo di, machè oubyen monchè paspò w la envalid, paske paspò a genyen yon mankman ladan l. Tousuit ou gen pou retounen jwenn avèk imigrasyon, se si e sèten piske envalidite a vini difèt ke. li manke yon chif oubyen li manke yon lèt, otomatikman imigrasyon ap refè paswa ba ou san se kont. Paske o debi nou te detan pale avèk oditwa euh, pou nou di ke loske paswa gen erè imigrasyon gen de posibilite, gen yon erè se yon erè peyan, gen yon ki non peyan. Pou ki sa m di yon erè peyan? Peyan se di fèt ke enfòmasyon fos la, le fos enfòmasyon, se ou menm ki te ale ki te bay fos enfòmasyon. Pa egzanp, ou te bay yon enfòmasyon nan non, se ou menm ki te bay fos enfòmasyon, pyès ou gen yon pwoblèm, se ou ki te bay pyès la. Se lè ou vin resevwa dokiman ou vin twouve ke dokiman gen yon anomali ladan, lè a se pa imigrasyon ki responsab, otomatikman, pe enpòt. Kòb ou te achte tenb lan, wap oblije rachte ton tenb ankò pou vini refè paswa paske se ou menm ki te fè erè w. Men dotre pa, nou pale de erè ke imigrasyon li menm ap fè l non peyan, se ke in fwa ke yo gade sou sistèm lan, ou vini avèk tout dokiman ou pwouve ke ou te bay kat idantifikasyon nasyonal ou, te bay ekstrè dè zachiv ou, non, prenon, dat de nesans ou, lye de nesans ou, e te diman enskri, notalman, byen. Epi se son les otorite imigrasyon ki fè erè, y ap pran paspo a nan men w, y ap refon lòt ba ou. Alò zanmi entènot, nou pap twò long, rete branche avèk emisyon pa w la ojou le jou, n ap pote dè zevolisyon pou ou. Jodi a nou pale w de paspò depòte, nou pale w de paspò depòte senp, avèk mansyon e san mansyon. Nou pale w de kalite de paspò ki gen nan peyi Dayiti, nou gen di ke peyi Dayiti gen 3 paspò, nou genyen paspò ki genyen po ble a, se li menm ki Repiblik Dayiti paspò pou ble, se paspò pèp la, se paspò regilye, nou gen youn ki enpe kouri sou enpe mawon, se paspò diplomatik, epi nou gen paspò ofisyèl la ki kouri sou grin, ki kouri sou enpe vèr, se 3 paspò sa ou ki gen nan peyi Dayiti, nan pou wè yo sou sistèm mwen an, mwen pochte yo pou nou, gade yo pou nou abitye ansanm avè yo, paske chak moun nan peyi a pa gen menm paspò. Alò nou kontan, nou kontan du fèt ke nou te ansanm avè w aswè a. Se yon plèzi pou Dosye Lakay pa m kapab desèvi tout un chacun. Nou ale! Nou ale! Ke Bondye pwoteje tout Ayisyen, ke Bondye pwoteje nou. Emisyon k ap vini an, nou pral pale de kesyon imigrasyon. Ou menm ki gen randevou anbasad, ou menm ki genyen randevou pou pitit ou, pou madanm ou, pou mari w, rete branche. N ap pote ou update pou nou imigrasyon nan semèn k ap vini an. Bye ke Dieu benisse Haïti bye.